Ki yon sitiyasyon pou fè konbatan. Donk nou soti nan Pòtoprens e kote ke nou vin la jodi an nou vin bay sipò nou avèk pèp Wanament lan. Pèp Wanament ki li menm ap fè yon travay kolosal e kote ke nou rive nan faz jodi an nou remake travay pèp Wanament ap fè a se yon travay de solidarite e sesi di travay sa montre ke aklè son sèl bagay ki kapab wetire nou nan sa ke nou ye jodi an. Sa peyi dayiti ap travèse la, se sèlman linyon e se si di se mesaj sa ke nap preche nou menm antan ke jèn kote ke nou di ke il sifi ke ebyen nou genyen linyon antre nou menm e mesaj e travay e pèp wanament la montre a klè ke se linyon se tèt ansanm kap kapab wetire nou nan sa ke nou ye jodi an. Donk nou pa genyen anpil nou soti potoprens e nap eseye konprann paske trajè la li te ekstrèmeman difisil. Donk la nou pote 20 sachè dlo yon fason pou ke bòs yo yo menm ki ap travay yo menm yo kapab jwenn rafrechi san pou yo kapab. Se nan veyikil ou soti Pòtoprens? Nou soti nan yon konpayi bis, donk nou pap site non yo paske nou pap fè piblisite pou yo, donk e ke nou rantre e apre nou kontakte bis ki ap vann dlo nan. Ou menm kòm jèn, se kòman ou konprann inisyativ sa a?
Fason ke m konprann inisyativ la jodi a, e inisyativ sa montre nou a klè kiyès ki vrè zanmi nou e kiyès ki èlmi nou tou. Se youn nan pi gwo rezon ki koz ke m ap lanse yon mesaj, e yon mesaj total avèk tout Ayisyen pou m di yo klè, nou rive nan yon faz kote ke pou nou aprann renmen. E sesi di, se nan lanmou, se linyon k ap pèmèt ke nou soti nan sa ke nou ye la jodi a. E nou wè ke Repiblik Dominikèn. jan ke yo kanpe. Nou wè gon pakèt lòt peyi jan ke yo kanpe. Enben, le fèt ke se nou menm Ayisyen, la jodi a nou pa wè prezans milat, nou pa wè prezans politisyen, nou pa wè prezans Etazini, Kanada, Lafrans la. Kiyès ke nou wè? Nou wè se pwòp san nou, se pwòp frè nou, se sè nou, se yo ke nou wè ki soti toupatou ki vin sipòte nou la jodi a. Enben, men sa, enben, travay sa jodi a montre aklè ke fòk nou aprann renmen e se si pou se lanmou kap kapab retire nou nan. Sa ke nou ye jodi an. Ki se l'union fait la force, se sa ke li ye, se li ke l'ap preche chak jou. Gen anpil jèn ki ap kite peyi a. Ou menm, wè gen espwa? E espwa ki genyen an, se ke Ayiti kapab chanje. Premye pwoblèm ke nou genyen an Ayiti, se yon pwoblèm de konsyans. E dezyèm pwoblèm nan, se yon pwoblèm edikasyon. Le jou ou pèp ayisyen pran konsyans e ke nou anbwase edikasyon, nou anbwase ideyoloji Dessalinienne nan, peyi a ap rive chanje e de faz. ke li ye jodi. Gouvènman an pa sipòte. Ou menm menm, ki sa ou panse ki ta dwe fèt? Bon, youn nan bagay ki ta sipoze fèt, se ke, ke nou regwoupe nou ansanm, nou mobilize pou ke nou kapab chanbarde sistèm sa, paske son sistèm ki pa kwè nan chanjman, son sistèm ki pa kwè nan edikasyon, enben jodi an, tout Ayisyen an jeneral, nou bezwen mete tèt nou ansanm, yon fason pou nou kapab chanbarde sistèm sa, paske jou liberasyon Ayiti. Ki ale rive e nou kwè nan sa. Antanke jèn, w ap pran la pawòl jodi an, yon mesaj pou jenès la. Youn nan bagay ke m vle di jèn menm jan ansanm avèk mwen yo, mwen vle ke jodi an pou ke nou kapab chanje de pozisyon. Jèn menm jan avèk mwen yo, nou bezwen gen yon oryantasyon sosyal. Paske se oryantasyon sosyal k ap pèmèt ke nou rive moun ke nou pral ye demen an. Paske pa bliye. Timoun jodi, granmoun demen. Jèn yo, an nou pa kite lanmou pou lajan fè ke nou fè betiz. An nou pa kite grangou fè ke nou kenbe zam. Paske nou di kèlkeswa jan sa ye, menm si peyi a ap fin depafini, gen jèn toujou. Ke nou mobilize, ke nou kwè nan edikasyon, ke nou anbwase ideyoloji pozitif yo e ke pou nou kapab rive rantre nan batay la aske pou nou kapab chanje peyi a paske pa genyen peyi san jenès e pa gen jenès san peyi. E yon konsèy pou gouvènman dominiken ki li menm ki deja gen 11 priz pou kanal pou rivyè a nou menm nou gen yon nèg ki opoze kòm li sa. Youn nan bagay ke m vle di prezidan an, mwen vle di prezidan an li bezwen chanje de pozisyon. Paske si Repiblik Dominikèn te fè listwa, yo t ap wè nan jewografi menm jan tou kou Ariel Henry, menm jan avèk lòt moun ki fè pati de gouvèneman si yo te fè listwa, yo te li jewografi, Yo t ap wè kanal sa a, ki sa ki di nan ee jewografi. Youn nan bagay ke m bezwen di prezidan an, m ap di prezidan an li bezwen chanje de pozisyon. Paske desizyon ke l pran an, pou ke li kapab fèmen fwontyè lan, li pa nan avantaj li ditou. E ke nou wè dominiken ap rele tout la sent jounen. E ke kanal sa ki, e kanal sa k ap konstwi la, e ke fwontyè lan ki fèmen an. Donk mwen panse ke prezidan an bezwen chanje de pozisyon. eleksyon paske to ou ta se repiblik dominikèn kap peye sikonstans la. Kisa w panse a yon sèl kanal pou pèp ayisyen an? E se pa sèlman travay la se pa la sèlman pou l fèt. Se sak fè talè a m tap pale de mouvman de solidarite. Nou bezwen ke pou tout pèp ayisyen e solidè pou ke nou kapab kontinye travay sa. Se pa sèlman Wanament men se tout kote an jeneral paske nou bezwen anbrase agrikilti anndan peyi.